Mwen di ayibobo nan lakou Laye Vodou, non pa m se Tamara Lafont. Mwen se yon sèvitè lwa, m se yon manm bwason gwe. Mwen diplome nan sèvis dekorasyon pou evènman, planifikasyon, maryaj, batèm, kominyon, etc. E an menm tan tou mwen responsab sant egzamen pwofesyonèl nan Jakmèl pou UNFP. Èske ou pataje lide kèk moun ki di ke lwa pa gen sèks? Lwa gen sèks. Si lwa pa t gen sèks, ki jan n t ap fè di Papa Ogou, Mètrès Èzili Freda, Larèn Dantò? Esplike nou fenomèn lave tèt la. Fenomèn lave tèt la se yon inisyasyon ki pa menm avèk inisyasyon vodou a. Lè yon gason reve l ap fè sèks avèk yon fanm nan dòmi, sa sa vle di? Lè yon gason reve yon fanm ap kouche avè l nan dòmi, se ke se espri an ki vin pale ansanm avèk li, li vin chwazi l pou li mache ansanm avèk li. Tankou, lè w reve, si se yon fi nwa ou reve, se ke Dantò bezwen w pou w mache ansanm avèk li pou w sèvi l. Si se yon fi wouj, se ke se Freda. Eske yon moun ka marye ak plizyè lwa? Wi yon moun kapab marye ansanm avèk plizyè lwa. Eske gen divòs nan maryaj lwa avèk moun? An kèlke sòt wi gen divòs paske si yon lwa sèvi ou pou mache ansanm avèk li e li menm lap mache ansanm avèk ou gen yon seri de règleman ou sipoze swiv di moman ke ou pa swiv li Aprè plizyè tantativ ke lwa a fè pou li avèti w, di moman ke ou kontinye fè menm bagay la ou pa mache sou bagay yo so lap lèse w tonbe. Sa a se yon sòt de divòs. Eske yon moun ka marye a nenpòt lwa? Wi ou kapab marye avèk nenpòt lwa. Di moman ke lwa a chwazi w ou menm pou mache ansanm avèk li ou kapab.
Eske si yon espri pa nan bitasyon w li ka mande w maryaj? Wi li kapab. Dantò gen yon timoun ki chita sou li ak yon liv nan men l. Kisa liv la reprezante? Liv la se regleman komès Dantò a.
Poukisa koulè manto Dantò se ble?
Koulè manto ki sou Dantò a se ble men Dantò pa gen sèlman koulè ble, li gen koulè vè, li gen koulè wouj tou. Lè ou gade imaj la, nou wè 12 etwal. Kisa yo reprezante? Se siy libète manman Dantò.
Si w reve yon moun fè w kado yon tchatcha ki gen madyòk epi klòch, yon mouchwa, kisa sa vle di? Bon!
Si ou dòmi ou reve yon moun vin fè ou kado yon tchatcha tankou jan di an, se ke lwa nan bitasyon reklame ou pou al pran ason pou kapab fè la relèv nan bitasyon an.
Kiyès ki Metrès Filomiz? Metrès Filomiz se youn nan eskòt lwa blan fredadawonmen an.
Eske lwa yo gen pafen? Chak lwa gen pafon pa yo, tankou Dantò se Florida, Èzili Freda se rèv dò avèk byennèt, Danbala se byennèt. Lè w jete dlo, kisa sa vle di? Pratikman lè w jete dlo, se koube w koube w byen ba pou entèpele lwa yo.
Kisa ki Makaya?
Nan vodou an, Makaya li menm li reprezante Nwèl. Se li menm ki, pou nou, se li menm ki Nwèl. Alò, li kòmanse le 21 desanbre. Se nan moman sa a tou, Oungan yo tou pwofite pile fèy, ale nan gran bwa pile fèy pou yo kapab fè. tretman pou yo ka fè beny, pou yo ka fè tout sa yo bezwen. Alò, an kèlke sòt, makaya se, se nwèl pa nou, nou menm nan vodou. Eske Freda gen pitit menm jan avèk Dantò? Non, Freda pa gen pitit. Li menm, spesyalite pa l se zuzu. M pral montre w yon imaj. Ki sa w ka di nou de li?
Nan imaj sa a, mwen wè.